Jèn gason ki mouri anba bal bandi ak zam kontinye ap fè lalwa nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan. Mèkredi 14 avril lan, polisye Junior Felix te tonbe ak anba bal tou nan Dèlma 91. 5 è 45.
Toujou nan sa ki avèk dosye ensekirite nan komin Kafou, gen 3 jèn gason ki mouri anba bal bandi ak zam kontinye ap fè lalwa nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan. Aswè samdi 17 avril la endividi otorite yo poko rive idantifye touye 3 jèn gason nan komin Kafou, depatman Lwès. 2 nan viktim yo tonbe anndan machin yo nan katye Tò, devan yon disko ki rele Le Creole. Youn nan 2 jèn gason ki mouri pandan atak sa a rele Junior Midi, li ta pwopriyetè yon garaj nan komin Petyonvil daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Lòt viktim nan tonbe anba bal atoufè nan zòn Kout Plaj 18 nan yon restoran ki rele. Le Jardin, Responsab polis Kafou yo poko gen twòp enfòmasyon sou idantite jèn gason sa. Apre zak asasinay sa yo, kriminèl yo vire do yo ale san twòp enkyetid. Sitwayen Kafou kontinye ap leve vwa l, menm jan sa fèt nan divès lòt zòn, nan lide pou kapab mande otorite konsène yo pou yo frennen A Aksyon bandi san fwa ni lwa ki pa sispann touye ak kidnape moun nan komin Kafou menm jan sa fèt nan plizyè lòt komin. Nap vanse toujou avèk enfòmasyon yo la nou prale avèk sekretè jeneral CHR ki se konferans ayisyèn relijye ak relijyez yo ki se reveran pè Pèl Tro Jilbè konsènan enfòmasyon kap sikile kòm kwa yo ta libere relijye ke ki te nan men ravisè depi dimanch ki te 11 avril la, anpil enfòmasyon ap sikile, men nou konnen nou menm nan sal nouvèl radyo mega nan jounal mega maten enfòmasyon toujou al chache l nan sous lan, son fason pou n kapab di pè Peltro Gilbert se li ki pral ede nou konnen si efektivman ebyen jan enfòmasyon ap sikile la eske ebyen relijye sa yo libere vrèman pè Peltro Gilbert son plezi pou m resevwa w maten an nan jounal mega maten sou antèn radyo mega. Bonjour Mesye Peterson, bonjour oditè, oditris Radio Mega. Di nou non mon pè, nou aprann ke gen rès moun yo ki ta libere a kote enfòmasyon te deja konfime pou mwen ke manman pè a te libere mèkredi pase, eske enfòmasyon sa yo verifye pa rapò avèk lòt moun ki di ki libere yo, sitou relijye yo? Jiska maten an a 4 è, m ta di 4 è di maten, yo poko libere. Si yo libere sa aprè 4 è, jiska prezan moun sa yo nan men ravisè yo, ou konnen byen nou gen anpil enkyetid pou sante yo, paske se de moun ki a sante frajil, jous kounye an wap pale avèk ou a, Yo poko janm libere. Radio mega.
Gen anpil bout kap kouri kiyès ki mete yo deyò ki enterè moun nan genyen ki mete yo deyò nou pa konnen sa se yon ankèt poun ta fè men anfèt moun kap mete mesaj sa yo deyò yo gen yon enterè dèyèl ke nou menm nou pa konnen men sa fè mal lè fanmi moun yo tande sa sou ou byen wè sa sou rezo sosyo yo yo panse lage yo rele finalman se fo se de fos alèrt. Radio Megane.
Èske fanmi yo ansanm avèk tout lavi konsakre yo? Èske èske nou menm nan ansanm de estrikti relijyez katolik sa yo nou gen kominikasyon avèk an di moun yo la èske nou pale avèk yo ki sa nou èske nou pale avè yo? Lè w di pale avèk yo avèk ravisè yo? Non pa akwè non pa vrèman fòseman ravisè yo m ap pale avèk viktim yo tankou pè relijye yo pè yo e an plis ke ravisè yo tou èske nou pale avèk yo? Non, nou pa pale avèk, nou pa gen sètitid, nou pa pale avèk viktim yo, sof depi Madam Oxane Dorcelus, manman Pè Anèl la, te lage l, te konnen nou te di, yo te di n ke moun yo vivan, yo anvi. Men depi mèkredi, lè manman an te soti a, nou pa genyen nouvèl de. eta sante moun yo, de kòman y ap viv nan sitiyasyon yo ye a. Sa vle di nou pa gen kominikasyon avèk ni viktim yo epi ni ravisè yo tou?
Ravisè yo te eseye, sa fè 2 jou, te eseye renouye kontak, men kant a viktim yo, nou pa gen sètitid, nou pa pale avèk yo, nou pa konn nan ki eta. lavi yo ye kote yo ye a. Konsènan liberasyon manman pè Jean Arnel Joseph lan, gen enfòmasyon ka fè kwè ke se kòb yo bay pou kapab libere manman Jean Arnel Joseph.
Jan nou toujou di li nan lavi nan CHR e nan CEH la, nou mete nou dakò sou sa, CHR e CEH nou pa trete kesyon negosyasyon lajan sou lavi moun yo paske diyite yo konte anpil nou pa ka mete diyite moun yo nan kesyon komès e Monsenyè Launné te ensis anpil pandan omeli li nan mès jedi a sou kesyon lakomès komès yo fè avèk lavi moun nan. Men anfèt nou aprann pa kapab gen gen lajan ki kapab bay men nou menm nou pa konnen ki pri men se pa peye yo te peye pou manman pè Anèl lage. Si yo te peye yo te peye pou tout moun lage an jeneral e se ravisè yo ki fè chwa e konnen kilès moun y ap lage e yo deside kilès yo lage se manman pè Anèl e se se grav kòm dimansyon nou avi nan yon sitiyasyon kote moun ki ravisè yo y ap enpoze lalwa yo. Sa vle di ke lwa peyi a, lwa demokratik, lwa pou moun viv tankou moun pa egziste. Se yo menm ki enstore la lwa de la jungle ki fè moun ya viv nan sitiyasyon nan raje, an mò rak bwa. Si gen lapli yo mouye, si gen van yo pran van, si gen solèy yo pran solèy. Se yon sitiyasyon ki vrèman difisil. Sa rache kè nou nou menm kòm moun. E m panse si tout moun ki moun. pa derache kè yo. Èske nou menm nan Legliz lan, antan kòm ansanm de estrikti sa yo, nou an kontak avèk otorite konsène yo nan ansanm demach nou ta vle antreprann la pou libere moun sa yo, tankou lajistis, lapolis, dcpj, pa egzanp? Wi, nou monte ale nan dcpj, pèsonèl ak yo te al nan dcpj, t ale rankontre avèk responsab yo pou pote plent, an menm tan pale de sitiyasyon sa a. Sa vle di sa, kisa ban nou kòm garanti? Y ap fè demach tou pou yo gade si kòman yo kapab jwenn liberasyon moun sa yo tou?
Nou espere sa. Men sitiyasyon. Konsa vle di ou bay konfyans mon pè ou di ou espere sa. Aprè 9 jou mwen kwè ke m pa wè gen yon mouvman ki fèt ofisyèlman, m pa konnen si ou pale ofisyezman men ofisyèlman nou pa gen yon mouvman ki fèt e lè n gade debakl. Polis la te pran nan Vilaj de Dye. Chak kote yo ale, yo pran yon swèl, m ta kapab di. M pa kapab di a san pou san mwen pa kwè, men m gen yon dout sou kapasite moun sa yo. Sou volonte yo tou pou yo fè kichòt. Banm mande w sa tou Epèpèl Trojilbè, èske nou menm tou nou an kontak avèk otorite fransèz yo, sitou n sonje genyen, bon nou konnen gen 2, yon fransè epi yon fransèz nan pami moun ki viktim yo, èske nou an kontak avèk otorite fransèz yo, si nou an kontak, kisa yo di nou sou sa? La Conférence Haïtienne des Religieux pa an kontak dirèk avèk anbasad de Frans, men kòm se Pè de Sen Jak.

E m kwè yon enfoma, m kwè yon tèks deyò te voye l ban mwen. E an gwo, ede oditwa a la non konnen ki sa ki di andedan e tèks sa oubyen no, done sa ou voye ban mwen ke moun e kominote Sen Jak la, Pè Sen Jak yo mete deyò a. Bon, Pè Sen Jak yo se Jeneral Jan Dosou ki voye yon nòt a lentèn. E malerezman, e lèt entèn sa a soti e soti tousuit a lensu de de Siperyè Jeneral la.